Sam tande yo sesa konnen ke li gen posibilite pou ke nou sove polis sa. Si sa ke m aprann nan, sa yap dim yo se verite, mwen garanti nou pnh la gen anpil chans pou ke nou sove l atravè revolisyon an. Pèp ayisyen, anpil polisye, mwen byen di l, anpil polisye deja pare, anpil polisye deja pare epi pèp sa asime responsabilite l pou ke yo menm yo akonpanye pèp sa pou mennen l kote ke yo vle ale a. Tande byen wi, anpil polisye deja pare nan kad yon vrè revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti. Paske tout moun di ke y ap batay pou peyi, men si tout fwa Guy Philippe deside fè l pou tout bon jan ke l di l lan, pèp lan akonpanye l a linanimite, e m ap di nou ke deja gen anpil konpatriyòt ayisyen ki nan fòs de lòd, peyi an ki prè pou akonpanye pèp sa a jisteman pou libere peyi a paske doulè yo se menm doulè avè nou kalamite ke yap pase a nou konnen l yo konnen l sitiyasyon an konplike 170 dola ameriken 200 dola ameriken se pou se se salè yon polisye chak mwa sa yo fristran kisa Guy Philippe pwomèt avèk lapolis. M ta renmen pou ke Kòmandan Guy Philippe vin reponn kesyon sa a nan mikwo laprès. Kisa w pwomèt avèk polisye nou yo otomatikman ou pran pouvwa a? Eske polisye ap ka touche lajan ke nèg sa yo ap touche nan peyi a san ke yo p ap fè anyen an? Nèg Kenya yo kisa nou pwomèt. Mwen m panse ke la police nationale d'Haiti salè yon polisye ta sipoze minimum 50 mil goud minimum minimum yon polisye fèk rantre nan la police salè ke lap touche ta sipoze 50 mil goud alò lèm di nou 50 mil goud son bagay ki grav son bagay ki grav toujou wi se preske m ta di w e e e 200 dola paske lè w fè 50 mil goud lan m pa menm kwè lap 500 dola ameriken non. Sa vle di ke se pou montre w nan ki nivo ke nèg yo redui yon polis an kokorat pou yo kapab fè l rantre nan tout zak malonèt. Enben, yo fè polis sa a sekirize dwòg pou yo. Yo fè polis sa a sekirize medsen yo k ap retire ògàn ayisyen. Yo fè polis sa a kidnape moun pou yo. Yo fè polis sa a touye prezidan pou yo. Yo fè polis sa a fè tout djòb sal pou yo. Yo fè polis lan sèvi yo kòm ajan sekirite ki pou vin sekirize biznis yo ou imajine w lapolis nasyonal dayiti ap itilize blende pèp lan achte avèk lajan taks li pou chita devan biznis nèg nan petyonvil sou wout dèlma kòmandan guy philippe ou gen bagay lan mon gason m pèp la kòmanse wè w yon fason lapolis kòmanse wè w yon fason. Fò, alò, m kapab di militè, ansyen militè yo, ajan bsap yo di ke revolisyon ke ou t ap pwone a, yo pa t ko vreman wè mwayen pou ke ou ta pa, ou ta pa bay rezilta ladan l. Men pou le moman, avèk deklarasyon ke w fè 17 oktòb lan, kòmandan, m pa ba w manti, pèp la wè w yon fason e gen anpil, anpil moun ki deja pare pou ke faz ke batay la pral pran an, pou ke l pran l. Men pa bliye yon bagay pou ke nou sonje, mwens ke 24 èdtan apre kòmandan Guy Philippe fè deklarasyon an, enben nou wè ke Konsèy Sekirite Nasyonzini an pran desizyon pou ke yo mete yon anbago zam mondyal sou Ayiti. Sa vle di ke. Le mond antye pa gen dwa vann Ayiti materyèl pou lame e lapolis. Eehh eske Ayiti pat gen anbago sou li deja? Se sa m di m ta renmen jwenn avèk Stanley Lucas pou n ta fon ti pale. Men sof ke sa li pa enpòtan pou le moman pou m pale de li. Men sa ki enpòtan se ke Madam Dominique Dupuy ki se minis afè etranjè peyi Dayiti Madanm nan souke La Replik Dominikèn Madam Dominique souke La Repiblik Dominikèn E jodi a ankò yon fwa map dil La Dominikani gen pwoblèm ak 2 moun an Ayiti kote map pale avèw la Epi wè bagay la mesye Ou wè lè yon moun ap fè efò pou pèp yo pa difisil pou dekouvriw La Dominikani pa gen pwoblèm. Alò, li gen pwoblèm avèk 2 moun an Ayiti kote m ap pale avè w la. Yo gen pwoblèm avèk Guy Philippe an premye, paske Guy Philippe reprezante yon veritab menas pou yo selon sa ke yo di. Yo wè Madam Dominique Dupuy ap sal imaj La Dominikani selon sa ke yo di. Sal imaj La Dominikani kòman? Se atravè verite ke Madam Dominique ap pote nan Nasyonzini, nan l'OEA, devan E m kapab di, Lakou Entè-Amerikèn dè Dwa de Lòm, sa vle di ke Madam Dominique Dupuy ap pote verite a nan France 24, nan 2 medya ameriken, sa vle di ke nan gwo medya entènasyonal yo, e nou menm atravè rezo sosyo k ap pale pawòl Ayiti yo, nou fè wè imaj yo e nou pote pawòl Madam Dominique Dupuy an pou tout Ayisyen tande l. Sa vle di kisa? La Dominikani vin gwo frap kèlke pa. E nou di tout ayisyen kan dominikani. Chak kotew wè yon dominiken ap kouri dèyèw filmel voye video a rapid ba nou sou whatsapp. Sa vle di ke pa kenbe telefòn ou nan men w san ke w pa fwenk avèl. Toujou filmel. Ou wè gen yon bagay yo dim ki pase nan Aïna. Aïna se kote ke. Dominiken yo lè yo pran ayisyen yo yal mete yo nan depo te montre nou depo an m wè m gen dimal pou ke m pale de sak pase a sa vle di ke m pa jwenn video men kounya m bezwen paske yo di m gon masak ki fèt anndan espas sa li pa yon prizon non men son gwo ral yo mete bon m ka di rele l prizon oubyen yon gadavi m pa konnen son gwo ral yo mete yon kote ki ta sipoze pran anviwon 50 moun men nèg yo fè l ap pran 2 a 3 4 mil moun yon sèl kòm si yon sèl kou moun ap dòmi sou moun. moun pa ka dòmi, moun pa ka chita, se kanpe moun kanpe. Enben, yo fè konnen Dominiken yo fè yon masak anndan an. Kounye a, m bezwen pou ke gwoup Ayisyen ki te fèmen nan Aina yo, ke yo ap gen pou depòte jodi, lendi an, avèk demen si Dye ve, m bezwen pou m gen bouch mesye sa yo, pawòl nan bouch yo, pou m konnen verite a, pou m konnen kisa bagay la ye. Paske m bezwen. Dè temwanyaj. Bezwen pou esplike mwen sak tap pase nan Haina. Ou menm tou si wap tande emisyon an la ou an Dominikani ou gen bon jan enfòmasyon oubyen ou gon ou gon moun anndan an ki baw sa kap pase anndan an dim ni rele m nan telefòn esplike nou li epi nap al mennen ankèt pou nou konn egzateman sak ou di an se vre paske fò nou fè fòn balanse bagay yo fòn dil fòl verite ou konprann mwen fòl verite. e li enpòtan pou ke n konnen sa. Antretan m ap di nou ke La Dominikani genyen 2 kan k ap batay la. Gen yon kan k ap di verite a jan l ye, genyen kan iltranasyonalist dominiken yo ki pa vle verite a pran lari, men ki vle pou ke tout dominiken fè sanblan. Enben nan sans sa a, gen plizyè dominiken ki di w yo menm, yo pa la pou vin bay manti nan laprès. Men yap di verite a janl ye. Nèg yo di konsa ke chak lè otorite politik dominiken gon bagay ke yo te pwomèt pèp dominiken an yo poko ka fèl oubyen yo poko oubyen yo paka fèl gon grenn bagay ke yo soulve pou yo fè pèp dominiken an bliye sa se zafè Depòtasyon imigran ayisyen, fè l monte nan laprès, pale de li nan tout radyo, pran desizyon kont yo, maltrete yo, apre sa yo menm ankò yo pral ouvri fontyè pou yo fè yo monte a 200 dola, 300 dola ameriken ilegal. Ayy dominiken sa ton verite. Misye di konsa ke otorite ki nan pouvwa dominiken. Itilize imigran ayisyen yo kòm yon biznis. Yo depòte yo masivman, apre sa sou fontyè lan militè yo ap rich. Paske yap fè biznis pou yo menm ankò mont avè yo ilegal. Apre sa yo menm ankò yo pral depòte yo, yo pral depòte yo paske yo ilegal ankò. Sa pwouve m ke an Dominikani se pa tout Dominiken k ap kache verite an. E pa bliye m toujou di nou li pou verite absoli ki nan zafè imigran. E sa ke m ap di w, gen anpil Ayisyen ki nan lame Dominikèn. M di nou sa, gen anpil pitit Ayisyen. ki nan lame dominikèn. Men pa bliye, si yo pa gwo chèf e yo, yo p ap janm gwo tonton chèf. E si yo gwo tonton, gwo tonton chèf sou, tou, konnen, konnen ke y ap resevwa lòd nan men gwo otorite e, e, e, etatik yo pou yo fè egzakteman sa yo pou yo dwe fè an. Paske pa bliye, lè w Ayisyen nan lame dominikèn, ou yo gen zye sou ou, y ap veye w. Y ap gade kòman, kòman w ap trete Ayisyen parèy ou. Si ou gen men leve pou yo, si ou sansib pou yo, depi ou sansib pou yo, konnen ke kote pou yo ou p ap la. Y ap mete w lòt kote. Èske ou konprann? Sa vle di ke mouvman rasis la li tout kote. Enben m ap di nou ke zafè imigran an Dominikani se yon veritab e m kapab di nou yon veritab biznis. Depi yon militè bezwen rich l ap itilize kontak ke l genyen. Bò kote otorite politik pou ke gouvènman an kapab efektye dè transfè atravè ministè dè defans, ministè defans an Dominikani. Depi w tande ke yo voye yon responsab nan Elias Piña, mwen garanti w s on milyonè k ap tounen. Depi w tande yo voye yon responsab. nan pedènal. Rale 2 pòch vid, mwen garanti w nan 6 mwa se yon miltimilyonè k ap tounen. Depi w tande ke yo voye yon responsab nan Dahbong, mwen garanti w nan 6 mwa se yon miltimilyonè k ap tounen. Depi w tande ke yo voye yon responsab nan Jimani, Malpas, lan 6 a 7 mwa son milti milyonè kap tounen men kounye a tounen kòman? An nou tande peyi a. Pa egzanp nou genyen yon kantite ayisyen kal konstwi otèl an dominikani ki fè gwo biznis an dominikani ki nan sektè prive dèzafè ki nan politik men ki se mafya gang an ayiti. Pou yo rantre an Dominikani avèk kòb, kòman fè yo rantre an Dominikani avèk lajan? E se la nou pral konprann ke Ayiti p ap janm sot nan sa ke l twouve l lan toutotan ke nou pa genyen lame ki deplwaye sou fwontyè lan ki pou kontwole, met kontwòl sere sou fwontyè lan, ki prè pou fizye nenpòt Ayisyen k ap travèse fwontyè lan avèk gwo doum lajan ki prè pou fè nenpòt bagay lan sou dominiken k ap ede ayisyen rantre zam nan peyi a nou pral eksplike e sa k fè m ap di w dominiken yo pè Guy Philippe pou sa paske Guy Philippe pral mete yon kontwòl sere sou fwontyè lan e yo konnen misye kwè nan militè misye kwè nan zam e misye ap jwenn zam. Paske m garanti w, tout zam k anndan peyi a, Guy Philippe ap itilize l pou l mete osèvis peyi a. E mwen menm chèf nan peyi a kote m ap pale avè w la, tout zam ki nan men gang yo, Leta ap rekipere yo e m ap mete yo osèvis peyi a pou m sekirize teritwa m. Paske etranje pa vin di m sa pou m fè. Peyi m se peyi m. Paske m ap di w sa trè byen. Etranje a lè enterè l menase, li itilize Ayisyen pou fè tou yo. Enben de fèt Ayisyen k prèt pou touye m nan, m ap fout elimine l. Paske m se chèf nan peyi m. Se sèl pati m pa t jwenn nan Jovenel. Fò nou pale de sa paske fò nou konprann divèsyon ke y ap fè yo se paske nan diplomasi nan refòm ke nou kòmanse a nou manyen dèzenterè pwofon. Dèzenterè de trafik de dwòg, trafik zam, trafik imen. Dèzenterè kote ke nan sezon politik k ap louvri an, diplomasi a te toujou sèvi de bra finansye pou pati politik. Nou menase sa e m menase l o risk. e au péril de ma vie men m pap fè bak sou li paske m konnen ke se sèl sa m ka kite pou peyi an se si nou gen des institutions aseni kote ke de moun ki kapab, ki vle, ka patisipe nan yon pwojè nasyonal ki dezenterese paske nou menm nou pap rantre nan lojik zafè pòch majorite atak ke map jwenn yo nou konnen orijin yo se zafè pòch kap regle se pa zafè ideyoloji moun yo pa fache avè m sou prensip yo pa fache avè m sou konpetans yo fache paske m menase pòch yo paske nou menm nou konnen ke nou gon travay pou nou fè nan ti bout tan nou la e travay sa a nou pap kite enterè pèsonèl anpeche nou fè Kriz la twò gran, kriz la twò enpòtan, randevou avèk listwa a se kounye a li ye. Se pa nan eleksyon li ye, se nan reyisi tranzisyon an pou ke sa k soti nan eleksyon an ka dirab, ka vrèman kredib, ka rebay peyi an lespwa.